Amé pot kole.
Kite la polis se. Kite la polis se. Pat pran la. Ou pa preche levanjil non. Amé se pou nou vin pot kole. Se pou nou vin pot kole. Alò map preche nou levanjil. M pral fè nou krazem. Se sa nap wè. M gon sèvitè legliz la ki di frè Osmond menm li di si yon nèg pran yon baton pou l baw youn antanke sèvitè li te gen sa pou l bal 4 baton. Li tap bay misye 4 baton. Ah mwen pral kitel krazem eehee baww humm past nan men pastè li men pastè pastè pa dim prechel konsa men mwen pap kite nèg krazem nan lari a voyem preche levanjil pou nèg yo bat mwen map ronfle yo. Se jou wèm di w la. Fè jounen an la map preche levanjil la paske apre pastè te fin dim poum pran lari a, jem pran lari epi ou konn sak pi mal m jwenn 2 mesye mal preche yo levanjil la yonn nan patnè li di bon ha kèk vòlò m yo epi menm kote a lespri m frape sou kòb pastè a m te pran fòk m ta kite bagay sa yo lespri m frape bap m di mesye èske pa konnen l konnen m vòlè li di bon ha e yon vòlè m ye l mande m kòb m bay kòb men sak vin pi mal la pandan map onksyone konsa map preche misye levanjil la misye leve menm kote misye mande m kòb la m di l m pa gen kòb. M konn misye Dessalines li pran yon baton e m sonje frè Osnon Chatelier li te di m konsa si yon nèg pran w bra pou l ba w yon kout bwa ba l nenpòt kat a monchè m pase menm atè a m pran w bra lè m pran bra m bay nèg yo ale yo di lòt la di pa konn kote m mache l al kot pastè a e m t ap bay misye nenpòt kat chabèt e m ap preche w levanjil m ap fè wout pou w al nan syèl syèl e pa bèt ki pral e pa bèt ki pral ladan l se moun ki pral ladan l pou dwa p lemon sou mwen. Frè Mike, se pa konsa yo preche levanjil la non. Kòman sèvitè
a?
Konsa wal ba ou di wal preche levanjil la? Mwen pa se di son bon levanjil wal preche. An konsa wal preche levanjil la? Koute koze men. Letènèl, koute nan kisa frè Mike la lap lage ap pase levanjil Bondye a. Frè Mike se pa konsa non. Aa sèvitè pam bon bagay konnya nou gen dwa pa aplikel pastè moutre nou laverite se vre. M konprann, men nan tan pastè t ap viv la, li gen lè aplike plis sou Ansyen Testaman. Alò levanjil la gen amou ladan l tou.
Yami, Fò n chita la men, epitou n ka esplike w bagay la byen men. Ou wè m di w kòman m konn kay pastè a? E bagay serye, m pa ka ba w manti. E patnè m wi, m konn kay pastè a. Men depi w konnen, nou prale men. Pase fò n al fè tèt pou misye men. Misye pa ka prale baton sou nou men. Nou di n pa vle levanjil men misye ap vin rale baton. Frekan sa misye fè a, fòn fè misye peye sa. Nou pral kot pastè a an premye pozisyon. Nap esplike pastè a sa. Si pastè a li menm li pa rele misye poul rale zòrèy misye, nap kwaza misye nan ri a, nap fè misye jwenn avèk zogan. Nap kale misye monchè. Pase misye frekan li ye.
Se pa wap preche levanjil, nou pa di w pa preche levanjil ou, men nou menm nou pa bezwen levanjil. Kem te grangou menm ki fè m pa Mpa gouman misye jou sa menn. Jou sa menn telman grangou tou menn wè mte chita menn tou mpa mpa anba menn. Wap pale de grangou menn. Ou te san wè mwen menn si mte menm fimen yon grenn sigarèt msye tap pase anba yon move moman menn. Pase li konnen ou konnen mpa jwe a nèg menn. Ebyen sa pou konnen mpa jwe monchè. Men, map fè w konprann sa, nan tan nou rive la, Satan ouvè bouch li, li di yo dènye jou lap gen moun plis pase grenn sab ki olon dlo, al di Bondye pap gen moun? Mwen lè map preche levanjil pam nan, map prechel yon fason gwo mwen, paske fòk Bondye jwenn moun li menm, mwen nan kanpay Bondye m ye, nan kategori Bondye m ye, fòk Bondye gen moun, se pou yo aksepte levanjil la. Se pa konsa frè May, se pa konsa levanjil, Bondye pa pran bagay a an kòlè, li pa li pa asepte moun kap fè kòlè. Bndye pa renmen bagay bon kolèt mwen fè mal. M ka konprann vrèman se yon bèl jès pou te kapab al preche levanjil mwen pa preche la pawòl la se yon bèl jès men se pa konsa anvan ou pran lari ou te sipoze mande pastè epi pou pastè fè kèk enfòmasyon e kèk enfòmasyon ansanm avè w avan aprè lè lè nou pou l wè talan w aprè mwen kapab pran lari pou al preche levanjil lè fini tou m tande w di yon bagay Ou di wap al ou santi ou ta vle kite pou al fè kòb la. Aa monchè nou pa rive la, nou pa rive la, nou pa rive la. Oh non. Si ou kite m mwen kontan m la.
E pa mwen kap pou ap vole m nan sa pa bon sim pa sove ou kounya ou pa sove tou. Ak yon sèl kondisyon ou pa sipoze Di pou bay, bay konsa pa sipoze sot nan bouch ou. Di ou pral, ou pral kite bay. E mwen kot ma, jan map fè fonksyone. Men kondisyon an, chak ou pran, nap separe l 50, 50 jan nou te konn fè l la. M pa nan bay, di konsa ou pral kite sa. Men yon sèl bagay levanjil sa a wap preche a, ou ka fè nèg bat ou epi nan jan wap preche levanjil la tou, yap kase kou ou wi frè, frè, frè Mike. Sèvitè, non, m pa pran ladann non. Afè map pran se mwen kap pran an, epi wap di m 50, 50 lan non.

Ou fèt avyon an? Oh sèvitè Bondye beni ou. M resevwa l wi. Kòman sa ye? Mwen anfòm wi.
Pou kilè w ta fè w soti la? Monchè on moun ki rele m la m ap prese m al kote l la paske w konnen maten an m pa t gen tan al legliz la. Epi la ou m ta prale la wi epi m toujou la nan wout la apa sèvi ki te ban m yon bagay pou m te ba ou. Yon bagay li ba w ban mwen? Bon m panse ke si s on bagay ke l ba w ban mwen sa pa yon pwoblèm si m ka resevwa l la. Sa yon pwoblèm paske m trè prese la paske moun ap tann mwen la. Se depi deja pral fè 5 è la. Wè sa gen pwoblèm.
An, lajan? Wi.
Bon m ba ou. Konbyen kòb li ye? 25 mil pèsò. An, enben pa gen pwoblèm non. Mèsi anpil.
Enben m pa rete non m prale. Enben. M ap tounen m prale nan sèvis. Enben bon m panse se isit n ap fè. N ap tou akonpanye.

Wi mesi frem yo. Wi pase nou vini la rezon ki fe nou mennen la yon derespeksyon t fet fe avek yon moun ki fe avek nou nan lari an la derespeksyon sa sot fet e paske m konn m konn wew e w son yon paste ki Ke gen anpil sajès lakay ou, ou konn pale avè nou trè byen lè w wè nou nan lari an, e sa fè ke nou chache vin lakay ou pou n ka esplike w sa k pase an. Gen
yon jenòm k ap preche levanjil, pandan l ap preche konsa, nou tande l ap preche levanjil, li vin kote nou, gran nèg vini pou l preche nou levanjil. Fason misye parèt sou nou an, nou di nou pa pale nou de bay levanjil. Kwa menm kote a, nou di misye, Se levanjil wap preche ok nou grangou ba nou 50 goud pou nou manje misye di l ba li 50 goud lè di l ba li 50 goud kounye a m di ou ba li 50 goud m fè mouvman pou m wè si son moun kap preche levanjil tout bon vre m di banm banm pran yon wòch m konn sa misye rale yon baton pou l bat mwen ou konprann e nan legliz wòl mache e sa fè ke nou vin la a poto e mwen t konn kay la sa fè m mennen misye ansanm avè m misye t ansanm avè m lè bagay la pase a m vin ansanm a misye pou nou esplike w sak pase
bon. Mesye frè m yo, fòk mwen di nou sa, alò, legliz, legliz mwen an, mwen gen plizyè sèvitè e sèvant ki toujou gen linèt, alò nou pa pale m de sèvant, fè m di nou sa kòm, kòm sa, jan l ye a. Mwen pa ka idantifye kiyès, dirèk. Tou senpleman, sa m gen pou mwen fè, e, nan moun k ap evanjelize yo, mwen gen pou m pase anons a legliz la, pou m kapab pote yon koreksyon lakay yo. nan sa yap fè a. Wi pastè lap bon lap bon. Mwen pa renmen vyolans la li pa bon ou konprann e tout fason ke yon moun ap preche yon moun la parole de Dieu moun nan pa dakò ou pa gen pou ou nan pòt ansanm avèk li m toujou wè nou m pale nou M toujou di nou fòk nou al legliz. M toujou ba nou verite. M toujou di nou men ki rezon ki fè m ap di nou al legliz. Se paske Jezi vin mouri pou nou. Men si nou di m non, m pa gen pou m tire kou sou nou.
Mwen la chak fwa m wè nou pou m toujou fè nou konnen legliz la li bon. Nou sipoze al legliz. Men m pa gen pou m ap fè vyolans. Menm si nou nou ta vin pou ta fè yon bon fason. Mwen menm map konn byen maranje sa. Paske la pawòl la fè nou konn yon bagay, lèw se moun kap tande la pawòl de Dye wap swiv egzanp, ou se yon timoun si pwede se kontan pou yon timoun. Ou konprann? Entonces, mwen gen poum pale nan legliz la m pase anons pou koreksyon an pote. Paske m pata vle.

Mwen dou sa ankò. Se pou tèt ou menm ki fè m vin la. E misye gen bon chans! Menm yon grenn sigarèt pa t gentan fimen. E, wè m vin kote w pou w pale avèk misye. M pa konnen rale zòrèy li, se nan legliz ou l mache, e fidèl ou l ye, pale avèk misye. Wi, salye mwen.
Mwen pa vin pou rete, pastè. Dabò, konn pase anba a, nan ti baz anba a kote w wè nou konn chita a. Dabò ou menm konn ap pale avè nou, wap bannou, wap bannou levanjil, nou konn, okontrè menm nou menm konn ap di w a nou pa pran anyen, ou ale kòb nan pòch ou bannou. E sa fè ke nou vin kote w pou n, pou mete misye nan wòl li. Ou pa mete misye nan wòl li, nou menm nap mete l nan wòl nou. Wi, nou menm nou pa jwe nan. Pase nou menm lap fè travay pa l se vre, men l fè travay li a nan limit. Li pa fè l nan limit, nou menm nou gen travay pa nou nou ka fè. Ou konprann? Ayiti bout anba la a, se nou k jere l. Se pou nou li. Ou konprann? E m bay m yon grenn sigarèt m ap fini. E si m pa byen di w plis lòt ankò si m te gentan pran yon bagay. E chans sa a misye genyen ki fè misye ale konsa. Kote misye pran bwa pou l tire dèyè nou an, m p ap ba w manti. Ou wè m pa vini pou vyolans, m pa vini pou anyen. M pa mache avèk zam mwen sou mwen.
Bon mèsi frèm yo e pou moman sa la pase nou blanch paske nou konnen ke jodi samdi nou pat jodi dimanch padon nou pat gentan te sòti pou te pase nan lòt bagay sa yo.